Hi guys sa kap fèt kòman nou ye byenvini sou chanèl mwen se yon fwa ke rive la byenveni mwen se Giovanni avan nou kòmanse avèk videyo jodi guys pa bliye pou nou abòne avèk chanèl la bay videyo sa yon ti like epi gade videyo a jiska la fen pou ka kite yon bèl ti kòmantè pou mwen anba videyo jodi a guys se yon ti videyo si nou te gade youn nan dènye vlog mwen yo m te poste a m te di konsa ke nou konnen ke m kòmanse al nan gym bagay sa yo e mwen prepare manje m pou semèn nan epi m te di konsa lè map prepare manje a map fè yon videyo pou nou. So kounya mwen deside pou m pral prepare manje guys li fè 9 è 42 nan aswè ok nou wè sa 9 è 42 nan aswè ok so se kounya m pral fè manje paske m te deyò jodia but mwen bezwen fè l kounya pou m ka gen manje pou demen si Dye vle paske li ede m pou m ka manje byen pou m pa al manje lòt bagay ki pa bon pou mwen ok so. Esa m pral fè kounya so map moutre nou pase janm te di w an di nou an m te pwomèt nou ke lè map fèl map fè video pou nou pou m moutre nou sa mwen fè koman m fèl bagay sa yo ok humm si nou sonje tou m te di nou ke mwen gen humm bagay sa mezire ki mezire manje m te moutre nou so map moutre nou koman m mezire manje a sa m pral fè bagay sa yo so sa m pral fè jodi a m pral fè. Vyann bèf, ok. M gen 2 sa yo m ap fè tou lè 2. Vyann bèf epi m kwè m ap fè diri blan. Bon m gade m wè. M pa kwè, m te bezwen fè pòmdetè guys but m panse, m pa kwè m gen pòmdetè. M pa, m sonje m te achte pòmdetè but. Mwen pa sonje ban m. Oh yeah. So. M gen. Ok. M gen. Mwen fè. Diri blan avèk. Pom de tè. Ok. Um. Yeah so. Sa mwen fè jodi a. So. Mwen jis moutre nou sa mwen fè. E pi kòman m mete yo nan bòl. Kòman m separe yo. Paske mwen fè lunch. Avèk dine. Ok. So. Senk. Manje pou 5 jou so map fè 10 lap vin 10 bòl manje ok so 5 ap pou lunch 5 ap pou dine pou lunch mwen manje vyann vejetab avèk yon carb ki se diri oubyen patat oubyen umm pòm de tè umm yeah so se sa mwen fè la so let's go Max fèk sot fè yon spaghetti. Makaroni nan sa. Ok, mwen moutre nou de. Ok, so mwen ap itilize menm chodi a pou m kwit vyann bèf la, ok. And, gade flè m, guys. Sa e flè Max te ban mwen pou fèt demè a. So cute! Pandan m tou sou topic sa guys, m ap di nou tout Bonne fête des mères, moun ki selebre fèt dè mè ameriken an ki pase deja. Li te yè, jodi a lendi 16, li te 15 ok, so non, jodi a lendi 15 guys, wi, jodi a lendi 15, fèt dè mè te 14 ki te yè dimanch, so si w selebre fèt dè mè ameriken m vle di w yon bon. An fèt tè mè, Bòn fèt tè mè, mwen swete ke ou te pase yon bòn jounen, mwen swete ke ou te jwenn tout sa ou te bezwen, e mwen swete ke ou te pase tan avèk fanmi ou, bagay sa yo ok e si ou selebre fèt tè mè ayisyen ki nan se nan fen fen mwa then map tou swete ou yon fèt dè mè tou pou fèt dè mè ayisyen an kap vini an nou konprann ok so mwen swete ke nou enjoy nou avèk fanmi nou.

Garlic paste ki se yon lay, se yon bagay lay moulen li ye ok epi map itilize sa better than bouillon roasted beef base se yon kòmsi nou konn wè magi yo e tankou sa but li vin nan kon yon yon paste tankou map moutre nou talè ok map mete ti kal sitron ok map mete zonyon m tou achte zonyon ki moulen ok. Konsa, map mete poud lay, poud zonyon, ten, ok, thyme, map mete sage, oregano, cayenne pepper avèk black pepper, piman, ok. Ok, jan nou wè a. Jan ti ji sitwon. E pa anpil. Ok. Sa sifi. Epi kounye a m jis pral mete tout sizone m te moutre nou yo. M pral mete l ladan l. Epi apre sa m ap tounen. Ok. M sonje m te di nou sa men kòman l parèt. Sa vle di se kòmsi yon pat li ye ok. Konsa. Epi m pral mete l ladan l. Men. Konsa l ye. Mete l la menm. Ok. Sanble konsa guys. Kounye a m ap jis kite l fè yon ti kuit. Ok. M pa p ajoute sèl paske bagay bèf mwen mete a li gen sèl ladan l. So m pa manje twòp sèl konsa ankò. So m pa p ajoute sèl ladan l ankò. So m ap jis kite l avèk sa li genyen an. So kounye a m ap jis kite l. fè yon ti kuit epi epi pa sa lap fini ok. Pou diri a guys li pa anyen serye m jis mete yon ti kal lwil doliv epi map frikase pwawo a ladann pou yon ti moman epi map jis ajoute dlo m avèk sèl mwen epi e sa sèlman ok pou diri a. Mwen dlo diri a guys.

Epi pase map mete yo anba fou ok so m gentan limen fou an so m pral lave yo map koupe yo epi map moutre nou sa map met ladan l lèm fin lave yo koupe yo ok. Ok pòm de tè a fin lave m koupe yo m pral mete lwil doliv map mete yon ti sèl black pepper poud zonyon poud lay thym epi map melanjel epi metel anba fou. Bon savez. Mwen ap melanje yo ansanm. Ok. Epi, mwen mete l anba fou. Ok. Sa se vejetab mwen ap fè pou semen nan. Pwa vèt, green beans, ok. So, mwen pral fè l kounya. Sa mwen fè l, mwen jis mete yon ti bè. Epi, avèk sèl sèlman. Sèl avèk yon ti black pepper. That's it. Sèl sa m fè sèlman. So, lè m fin mete yo, m ap jis moutre nou. Ok? So, m pa moutre nou kòman m bagay li pase jan m di nou an e sa sèlman. Ok? Sa se bòl sa yo mwen itilize guys. Ok? Se ladan l mwen mete manje m yo. Ok? Kounya m pral kòmanse mete manje yo. M ap mete vejetab yo anvan. Epi apre sa map met lòt bagay yo. Ok m gentan mete pwa yo ok so konsa l ye. Kounya m pral moute mete diri a map montre nou kòman mwen mezire ok guys so men sa m itilize pou m mezire diri m lè m avwàn nenpòt sa map mezire a mezire la sa ok. Sa se half a cup. Ok so mwatye yon cup so m plen diri blan epi se li menm mwen mete nan bòl yo m pral moutre nou ok so nan diri a ok so m jis plen sa konsa so jan nou wè a konsa epi m mete l ladan ok epi vyann nan pral bò kote sa. Ok so m pral fin fè sa pou tout bòl yo. Ok so pou semèn sa m fè 4 bòl diri epi lòt 3 sa yo m ap fè pòm de tè avèk yo ok so m fè 4 bòl diri 3 pòm de tè ok men sa k gen pòm de tè yo sa sa avèk sa janm di nou an pou pòm de tè a guys m mete l kòmsi pou l egal yon sèl pòm de tè yon pòm de tè m eseye. M jis mezire la zye m gade m wè kòmsi mwen legal yon sèl pòm de tè a so m jis fè l konsa epi kounya m pral montre nou kòman m mezire vyann nan ok ok ale so pou vyann nan guys m itilize sa m mezire manje a ok se pa ons mwen mezire vyann nan ok so 6 ons m fè ok. 6 ons, annou tire sa. Ok. Nou wè kounye an li make 0 ons. So sa m fè, m mete sa. Kounye an nou wè li fè sa. So m pa bezwen m vle al tounen a 0 ankò. M jis peze sa ankò. Kounye an li vin a 0. Kounye an m pral mete vyann nan jiskaske li egal 6 ons. Ok. Nou wè, kounya ap mete vyann nan. Nou wè, gade lè m mete twòp, m ka retire yon ti kal, ok? So, m kite l konsa. So, se konsa lunch mwen parèt. Ok, so sa se lunch mwen. So, se sa ki kal 6 ons vyann. half a cup diri blan mwen se mwatye kòp diri blan avèk pwa ok so m pral mete 6 ons vyann nan pou tout bòl sa yo m pa kwè map gen enough vyann guys so m pral fè yon lòt vyann ankò m pral fè chicken avèk broccoli ok so sa l pou l ka dine m chicken avèk broccoli a avèk ap dine m ok so yeah so m pral fè mete vyann mouli yo nan bòl sa yo epi map moutre nou lè m fini avèk yo. Vyann moli a fè sèlman 5 bòl guys, so 2 sa yo avèk 3 sa yo, so mwen mete chicken nan lòt 2 sa yo, epi chicken avèk broccoli pou dine. So m pral fini fè tout bagay nèt guys, epi map tounen back pou m fè yon ti pale avèk nou ok. Alright guys, mwen fini, mwen aktyèlman fini lontan de sa but m t ap netwaye, m t ap lave veso, m clean fou a bagay sa yo but m fini so an total mwen gen 14 bòl manje ok m te fè vyann poul la m pral moutre nou but mwen still gen 5 bòl ki pa gen vyann ladan so demen si te vle m pa kapab kounye a m pa santi m kapab demen si te vle m ap fè shrimp ok m ap fè shrimp pou m mete nan 5 bòl yo. Ok and apre sa tout bagay fini banm montre nou. Sa se chicken nan mwen fè a sou sa se 6 ons chicken broccoli ok so m gen 3 bòl konsa epi m gen 5 bòl ankò ki pa genyen bagay so m met tout bòl yo ok epi m gen 5 bòl la.

avèk poum pèdi pwa ok so m gentan pèdi 6 liv guys so m byen byen byen kontan epi map kontinye so ye paske pou fèt mwen 26 jen m bezwen sexy ok m bezwen sexy period but other than that yeah si nou gen kesyon de anyen de nenpòt bagay de egzèsis mwen yo manje m yo nenpòt bagay sa yo nou mèt poze yo nan kòmantè la anba epi ma reponn nou ok m pa gen pwoblèm avèk sa so kounya la m pral prepare m pou m al dodo paske mwen pral nan gym nan a 5 è di maten ok li fè minui so m pral nan gym nan a 5 è se bonè konsa mwen ale paske se sèl lè sa mwen ka ale ok so yeah so sa se fen ti video sa mwen swete ke nou te enjoy li janm di nou an si w gen kesyon Nenpòt sa, nenpòt bagay la, komantè de video a, dan kite l nan komantè la epi m a reponn nou. Ok, so, mwen kontan ke nou te gade ti video sa, mwen swete ke nou te enjoy li. Pa bliye pou nou abone avèk chanèl la ankò. Epi bay video sa yon ti like epi kite yon bèl ti komantè pou mwen anba epi m ap wè nou nan yon lòt video. Bye!